Mesye Laraque ou fè yon bèl rale. Nou tap renmen konnen, nou konnen ke fowòm sa a l ap fèt nan, youn nan objektif li se pèmèt ke lame sa a ki an rekonstriksyon gen yon nouvèl doktrin. Ou menm kòm ansyen militè, esplike nou ki erè ki te genyen nan ansyen lame a ke nan nouvèl doktrin sa a ou pa tap renmen ke reyaparèt ankò, pou yo ta rekreye nan nouvèl doktrin nan? Doktrin lame a te kòrèk, men li te koresponn a yon epòk. Epòk la chanje, mòd de vi yo chanje, popilasyon an kwadriple, relasyon entènasyonal yo chanje, tip de relasyon yo, donk fòk doktrin lame a li menm chanje. Li pral readapte a nouvèl reyalite mondyal la. Se osi senp ke sa, men pat gen anyen nan doktrin lame a, si w pral pran an tèm trè senp, pa gen anyen ki pat bon nan doktrin lame a. Yo ta kapab ajoute yon grenn bagay ladan li, men se pa nan doktrin lame a pou l ye, se nan lwa peyi a pou l ye, ke lè yon nèg se militè, ou pa gen dwa al kandida a okenn pòs elektif. Lè sa a nou koupe a fè koudeta tout lajounen yo. Kankou le Meksik fè l la. Nou pa pral envante anyen ditou. Men e. Kesyon de doktrin lame a li menm, se senpleman de chanjman ki gen rapò. Ou fèt, se pa de chanjman, se yon artikulation otou de nouvel don mondyal yo. E epòk pa m pat gen dron. Donk pat gen yon afè de fòme moun pou sibè entelijans, anyen ditou. Donk, ifo byen ke doktrin nan antre e siber entelijans sa ladan l. Epòk pa m pat gen tout metye sa yo, paske gen de metye ke entelijans atifisyèl oubyen lòt bagay sa vin mete deyò, ke yon nèg pat konnen. Epòk pa m, lè m trè trè jèn, pat gen sida. Donk gen de bagay an plis ke fòk yo mete, yo adapte doktrin nan, yo revizite li. Se senpleman pou sa. Mesye la la, si n ap pale de kontèks ke n ap viv kounye a la, kote ke nou nan yon kontèks ki estrèmeman patikilye, gen kote sitiyasyon sekirite peyi an vrèman li afekte lavi sosyal, ekonomik peyi an. Anpil moun ap mande pou ta genyen de zoperasyon konjwent antre lame a e lapolis nasyonal Dayiti. Lè lame sa ta fin konstwi epi ta degaje fòs li ki nòmal lan, si t ap gen operasyon ant lapolis e lame, Kiyès ta dwe nan tèt kòmandman an? Bon, kesyon sa a pa poze l. Yon lidèchip, ou pa deside l ap sou apatenans yon kò oubyen yon lòt. Se, se ki meyè lidè ke w pral jwenn pou gwoup moun ke w pral fè a. Men yo gen dwa reponn a plizyè kòmandman. Sa vle di ke ou gen yon chèn de kòmandman. Sa pa vle di ke jeneral lame a sou tèt direktè jeneral lapolis la. Sa pral depann de valè chak moun e sou lidèchip ke l gen sou twoup yo. Si gen 600 militè e gen 200 polisye, se te evidan ke se yon militè ki pral kòmande. Men si gen 600 polisye, 200 militè, se te evidan ke se yon polisye ki pral kòmande. Men pa bliye anpil fwa moun yo toujou ap di ke e. Lapolis sa se yon lapolis sivil li ye selon sa ou selon sa konstitisyon an di eske toujou di ke militè pa pran lòd nan men sivil eske sa patap kreye de pwoblèm ante de enstitisyon sa yo si ta genyen yon fason pou yo ta travay a de nan si ta gen operasyon ante lapolis e lame. Ministè defans son se de sivil wi ki ladann e lame pran lòd nan men ministè defans e pa gen okenn konplikasyon nan sa epi lè swa dezyèm yon inite ki pral o konba sa di lò pran e inite espesyalize lapolis yo kankou swat ti mesye swat yo vo nenpòt ki militè gen militè ki pa gen antrenman ke swat genyen la a kounye a. Ofèt, SWAT la se yon kò ibrid, piske apa disiplin yerachik lan ki pa militè, men SWAT la gen antrènman tout lajounen. Donk si w ap fè yon inite lame, ti mesye ki sòti antrene, pa egzanp, Matinik yo, ki sipoze pran yon bon antrènman, ou pran yo, ou mete yo avèk mesye SWAT yo, ki konn teren an pi byen, se evidan ke se kòmandan SWAT la ki pral dirije sa a. Pa gen, si yon nèg nan diskisyon pou wè ki eski pral bay lòd. Men se pa, se pa peyi nap bati mesye. Se nan diskisyon nou pral ye, tout bagay konteste. Mesye Laraque nou konnen ke ou fè pati ou al nan atelye ki anndan ou nan fowòm nan kap òganize aktyèlman la. Nou pap kenbe w anpil, se te yon plezi anpil ke nou te genyen w sou platfòm nou jodi an la. Nou espere ke demen ke wap la apre entèvansyon ke nap kapab kontinye konvèsasyon ki son trè bèl konvèsasyon. E mesye Laraque si gon dènye mo w tap di, ki sa l tap ye?
M ap di ke fòk tout moun pran konsèp la anmè a, e pa pran l pou rezoud yon pwoblèm konjonktirèl. Paske si n ap konstwi yon lame e ke n vle ke lame a debarase n de bandi yo, lè bandi yo sòti, sa n pral fè avèk lame a? Nou pral kreye yon bann nèg ki pral anvi tye moun, piske yon nèg ke w voye si mwa nan misyon pou l al tye bandi, l ap tye yon bann jèn gason ki gen douz, kenz zan, sèz zan, dizuit an. Lè pa gen bandi pou l tye ankò, sa w pral bay misye fè? Kot asistans psikolojik la? Sa di ou pral voye de nèg ki pral chèche bagay pou yo tye, yo p ap jwenn, epi se yo menm k ap vin pi gwo dezòd ankò ke bandi a. Donk fòk nou panse ke kèlkeswa demann ki pou fèt, fòk li akonpanye yon asistans psikolojik, fò n konnen ki efè ke l pral genyen, epi fò nou byen reflechi an tèm de sosyete pou konn kisa n vle konstwi e ki baliz pou n mete.